Bonswa tout moun, jodi an jan liye vin avèk yon nouvo videyo Kote ke sou videyo sa m gon bwat ke m pral ouvri ki pa lòt Vigio E bwat sa gen yon mikro wireless ladan l Kote ke si tout fwa ke ou gen yon video ke wap fè kote ke wap fè yon montaj computer pou ke ou pa pèdi son an enben ti mikrofòn sa pwal ede w rete branche m pwal ouvri bwat la e pou ke nou wè kisa gen andedan l avan ke m kontinye avèk video il fo ke mwen remèsye ou menm ki te subscribe like pataje video an avèk zanmi nou e fanmi ke nou genyen paske chak lè ke nou fè sa li edem anpil e ou banm fòs avèk kouraj e kote ke poum kapab vin avèk plis videyo se pou tèt sa ke map di w pa ezite pataje chanèl la avèk tout zanmi e fanmi ke nou genyen sonje si tout fwa ke ou gen kesyon vini avèk yo voye yo pou mwen mwen ma reponn ou atravè de yon videyo. Waw waw li vini avek yon ti valiz andedann humm bon nou konnen tout bagay ke ou achte nan peyi sa ou di mwen sa wad dèvè kote ke ou achte lan yo pa janm pa ba oul avek manyèl li sa se ti liv li an se se kote ke ki genyen tout enstriksyon ki ladan l. Men ki sa ki genyen anndan ti valiz la. Dabò m pral retire chak pati yo grenn pa grenn. Ban mwen retoun, ban mwen retire ke, se ke bo yo avan. Sa se usb C. Nou genyen 2, 2 ke bo la. Non, sa se usb C. Sa se yn kes ke wap chaje transmittè a avèk resevè a. La ke nou gon ti fòm pou microphone nan. La nou genyen microphone nan. Sa a li menm si tout fwa ke ou vle ou kapab tache l nan chemiz ou. Ehm Dabò, si ke nou gade trè trè byen, n ap wè ke pati sa ou ka konekte li nan kamera a. Cela veut dire que 3.5 Jack sa nou kapab itilizel nan pati transmiteur a. nan pati receiver a sorry epi nou genyen lòt kebo sa kote ke ou ka konekte l nan nan pati receiver a epi pati sa li menm li pwal konekte nan telefòn ou depi ke nou wè anm kebo sa li genyen 3. 3 tras ki nwa yo, se paske li genyen alafwa microphone e headphone. Kounya nou nou genyen transmitter a e nou genyen receiver a. Ok umm kisa ke nou pwal fè kounya? Nou pwal limen yo. Pou ke nou limen yo nou sipoze al anba a e. Nou prese li, li ta sipoze ba nou 2 endikasyon ki ble. Kounya yo tou lè 2 ble. Yo gen tan 5. Ok. E sonje sa ke m te di nou, transmitè a se li menm ki pwal transmèt son an, resivè a se li menm ki pwal resevwa. Ok, sa k pwal resevwa son an, li sipoze ale nan pati

Rete branche paske m pral dekonekte microphone sa ke map itilize an pou ke m al mete microphone sa e nou menm e nou pral wè kòman son an pral chanje ok kounya mwen retounen kounya se microphone sa ki nan lestomak mwen ki nan mayo mwen an ke map itilize m pa konnen e nou menm ki pwal fè jijman an kòman ke nou resevwa m m pwal fon ti tès etou ke m pwal replay sa ke m sot di an map vin talè map itilize microphone sa kounya e m rete kwè ke son an trè trè bon m rete kwè ke. Ou menm, si tout fwa ke ou gon posibilite, fòk ou pa ezite tcheke microphone sa paske lap ede w anpil. Ou pa gen bezwen al depanse yon pakèt kòb nan gwo may, nan gwo microphone like um Shure for example Shure se vre ke ou ka ou ka depanse l men si tout fwa ke ou gon budget ki yon ti jan low wap itilize l e ou pap regrèt se pou tèt sa ke map diw try li epi wa banm nouvèl Vega se yon bon wireless microphone sou Si w achte l ou pap regrèt. Se poutèt sa ke m ap di nou toujou konekte avèk chanèl pa w la ki se chanèl Jan Li Ye paske nou gon pakèt lòt videyo ke pou nou vini sonje ale anba ekran an sou lamen dwat subscribe like epi pataje videyo an avèk tout zanmi e fanmi ke ou genyen se te chanèl pa w la pa lòt chanèl Jan Li Ye yes.